Nan videyo sa, nou bal konnen tout boul jou pou jou, dat pou dat yo. Sa vle di nou bal prezante w tout boul ki te soti nan 4 dènyè zane yo sou Jòjya, Florida ansanm avèk New York selon archiv yo. Men nou bal tou pwofite di w tou ki boul ki bal plis pwobab pou soti selon frekans ak sekans boul sa yo. Pou n al konnen boul ki toujou gen tandans renmen tonbe selon jou pou jou, dat pou dat sa yo pou jodi a. Eske selon analiz yo moun ki te sòti nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo pral toujou gen menm tandans pou yo respekte e pou yo tonbe nan menm peryòd sa yo? Rete nan fen videyo sa pou n al dekouvri ansanm tout boul jou pou jou dat pou dat ki te sòti yo e ki boul ki pral plis posib pou tonbe jodi a selon jou pou jou dat pou dat sa yo. Jis avan ke n kontinye, n ap raple w ke gen yon bòn nouvèl pou tout kominote Cholotou a. Dezòmè, si ou bezwen gen aksè pou konnen boul ak maryaj ki trè pwisan ke nou bay anndan vip Choloto a, gen 2 fason ou kapab rantre. Premye fason, ou kapab pran abonnman YouTube Membership vip ou an anndan YouTube, konsa w ap kapab gen aksè pou gade video pwobabilite nou lage chak jou pou jwenn boul ak maryaj yo anndan vip Membership. YouTube la. Dezyèm fason an, pa bliye kounye a nou pa itilize WhatsApp pou fè vip, nou gen pwòp platfòm nou kounye a, moute sou www.choloto.com, se la ke wap ranpli yon fòmilè pou fè yon demand de patisipasyon pou antre nan vip a. Konsa wap kapab fè pati de fanmi ki gentan kwaze pye yo deja anndan vip sa. E pa bliye tou, se la ke wap kapab jwenn Quad la chance Choloto an. Gratis ti cheri pou kominote an. Nou kite tout link sa yo nan premye kòmantè la. Men jis avan ke nou kontinye, pa bliye bay video sa yon like pou apresye travay lan, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous d'activer la petite cloche de notification surtout, kòmsa. Pou ne pa rate okenn video. Pa bliye si w ta bezwen konnen ki tout sen kap fete pou mwa sa, tout boul ak maryaj ke yo pote, video boul lalin yo ak analiz pwobabilite boul cho ke nou lage chak jou sou chanèl la, nou kite tout link video sa yo nan premye kòmantè la. San pa pèdi tan, ann antre dirèkteman nan video nou genyen pou jodi a. Men ki jan 4 dènyè ane te ye yo, yon jou tankou jodi, tankou 25 out, 25 out 2022 jiska 25 out 2025 e n bral tou di w men ki boul ki te plis tonbe nan ki tiraj yo te plis tonbe. Peze ti bouton like lan zanmi pa m, abone, pataje, nou ka remake ke 67 76 la se boul ki te plis tonbe yè 24 out lan enben zanmi pa m yèswa vrèmanvre apre 5 an. Li tonbe ankò apre 4 ran epi ane sa a fè 5 ran 67 kontinye monte. Yèswa l monte premye lou nan boul jou pou jou dat pou dat ki te yè ki se 24 out la. Antouka kontinye gad videyo boul jou pou jou dat pou dat la. Le 25 out 2022 nan Jòjya midi yo te ba nou 345 01 55

Nan maten rive dan la sware nou raple w de tout moman fò sa yo ki te tonbe la fami ki te pase. Donk an konklizyon mon ami, boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo, sòti 24, sòti 25 out 2022 jiska 25 out 2025 zanmi pa m, boul cho, boul ki te plis tonbe. se te 35-53. Li te tonbe 5 fwa. Men ap di w nan 5 fwa sa, li te tonbe 2 fwa nan Georgia, li te tonbe 3 fwa nan Florida. N ap raple w zanmi pa m, 67-76 nou te pale di yè de li an, se boul ki te plis tonbe yè ki te 24 lan, li tonbe nan jou pou jou dat pou dat. Sa vle di boul jou pou jou dat pou dat yo pa sispann fè koze zanmi pa m. Pa bliye ou menm ki ta bezwen rantre nan vip an, ou kapab toujou fè sa, Sou WhatsApp, nou bay presizyon sou boul yo, nou di w men ki kote boul sa kapab soti selon analiz yo anndan vip sa. Se sou WhatsApp, plis 509 36 62 32 81. Nou bay mwens boul, nou bay presizyon sou boul yo. Donk 35 53 zanmi pa m, se boul ki te plis tonbe. Peze ti bouton like lan, abone, pataje. Li te tonbe 2 fwa nan Georgia, 3 fwa nan Florida. Dezyèm pozisyon, 39 93, li te tonbe 4 fwa li menm. Li te tonbe 2 fwa nan Georgia. epi 2 fwa nan Florida. Epi a part de sa, nou vin gen yon 48 84 tou ki te tonbe 4 fwa li menm, li te tonbe yon fwa nan Georgia, yon fwa nan Florida epi 2 fwa nan New York. Ou sou chanèl paw lan zanmi pam Show Loto 509 peze ti bouton like lan pou nou. Epi an twazyèm pozisyon nou vin genyen 18 59, boul sa yo yo menm yo te tonbe 3 fwa. Epi par la suite nou genyen 01 09, 0, 4, 12. Boul sa yo yo menm yo te tonbe 2 fwa. Ou ka remake ke nou mete 3 pwen de suspansyon. Sa vle di gen plus boul toujou ki te tonbe 2 fwa. Men nou bay ti kal sa a. Ou menm ou ap fè ti analiz sa a. Paske pi gwo analiz yo nou pote yo pou ou nan video sa deja. Boul pair ki te plus tonbe zanmi pa m, se te 22. 22 te tonbe 2 fwa. 55 te tonbe 2 fwa. 66 te tonbe 2 fwa, men an tèm de kesyon de presizyon, boul pèr ki se 22 an, li te tonbe 2 fwa, men li te tonbe nan Jòrja avèk Nouyòk. Epi nou vin genyen 55 ki te tonbe 2 fwa, li te tonbe nan Jòrja avèk Florida. Epi nou vin genyen 66, li te tonbe 2 fwa tou, li te tonbe nan Florida avèk Nouyòk. Peze ti bouton like la, abone, pataje pou fè nou santi ke sa ke n ap fè an se yon travay. ki pwòp, ki santi bon. Trè enpòtan, la fami. Epi maryaj majè. N ap raple w, gen maryaj majè Cho Loto ki tonbe deja. Se te le 19 out, mon ami. Se te 05 par 03 ki te tonbe. Se te, m dezole, se te 58 par 03 ki te tonbe. Maryaj majè lan vle di ki sa? Sa vle di malgre tout statistik ke nou jwenn, nou fini pa. l vin avèk yon grenn maryaj ki rele maryaj majè. Sa vle di, gen posibilite pou ane sa a, maryaj sa a monte statistikman palan. Donk grenn maryaj majè pou siveyi jodi an, yon jou tankou jodi an ki se 25 out 2026 sa a, maryaj majè lan se 35 pa 78 pou n al siveyi pou jounen an nèt. ni nan midi ni nan aswè. 35 pa 78 se maryaj majè pou n al siveye zanmi pa m. Pa bliye jodi an se fèt yon sen. Sen sa rele sen Lwi Wa de Frans. Ane pase 05 pa 75 te tonbe. Eske ane sa sen sa pral fè gwo koze nou pa konnen. Men n ap raple w ke archiv yo la nèt sou Choloto. Enben ane pase zanmi pa m sen sa li menm li te respekte. Ane sa nou bral gade eskel pap fete. Bonne fête avek Saint Louis Roi de France kap fete jodi an video sa sou chanel lan depi yè. Al gadel mon ami, peze ti bouton like lan abone pataje. Nou swete ke video boul jou pou jou dat pou dat sa o mwen la nou bral gade eske boul yo bral kontinye respekte nan frekans avek sekans yo. Nou bral gade eske boul jou pou jou dat pou dat yo bral arive kontinye respekte paske 67 la zanmi pam se boul ki te plis tonbe yè. Ebyen hier zanmi pam li fè premye lo zanmi m li moute nan New York li moute e nan e Florida ok donk chak sa ke nou di guys nou toujou o mwen fè tout mwayen posib pou nou kapab lage video sa yo pran tan sèrt men chak grenn video show loto se yon opòtinite chak jou nap di w sa nou renmen w anpil pataje live lan pataje e link video sa pou nou ak yon zanmi yon fanmi fè l rive pi lwen posib babay guys benediksyon a chak grenn nan nou. Randevou se bral pou yon lòt videyo pou boul cho ki bral pwobab pou sòti paske yè oswa nou frape zanmi pam 2 tiraj nan 63 dezyèm lo nan Georgia epi nou frape 42 twazyèm lo nan New York nou frape 2 tiraj yo rete konekte avèk nou pou nal pote videyo boul cho pou jodi an apre videyo sa. Yon remèsiman trè spesyal a chak grenn nan nou ki te rive nan fen videyo a. Pa neglije pataje videyo sa pou nou ak yon fanmi, yon zanmi, nan kontak ou. Bay videyo sa yon like pou w apresye travay lan. Pa bliye rete konekte ansanm avèk nou pou w kapab konn tout videyo n ap lage yo. Babay tout moun, nou renmen w anpil, randevou pou yon lòt videyo.
Chouloutou 509.